Hello YouTube, mwen retounen ankò pou yon lòt videyo nou genyen pou nou prezante ansanm avèk ou avèk Mesye Jacques. Dènye fwa nou te vini avèk yon videyo nou te ale nan kay li te genyen pou nou montre w ke travay Mesye Jacques ap fè nan Orlando Florida. Men nou regrèt sa pou zanmi nou yo k an Ayiti ki pa vle travay latè, men nou genyen zanmi nou Jacques, e ki genyen 2 jaden nan Orlando e travay nou se pou nou moutre w kòman ayisyen ka travay ebyen sa yon moun konnen l pa janm bliye l ebyen non pa mwen se frè Wilner Duvra kòm ou konnen non sa a nou toujou ale chèche zanmi nou frè nou yo k ap fè bon travay ki pa janm bliye travay yo konn fè an ayiti e yo toujou kenbe menm koutim lan e sa moutre ke yo kapab rete byen jèn. A chak fwa w travay latè ou rete byen jèn. Ebyen nou retounen ankò nou te di Mistè Jak na prale pou nou kapab vini nan nouvo jaden an men fwa sa nou vini nan nouvo jaden an pou l kapab montre nou jaden l gen an dezyèm jaden an li gen yon pakèt bagay yon pakèt bagay e jaden sa a genlè pi fre toujou ke jaden dènye a men frè Jak son plèzi nou gen pou nou resevwa w sou chanèl mwen la ki se chanèl lakay e nou kontan paske ou resevwa nou a chak fwa nou envite nou. E ou toujou son plezi kapab resevwa nou lakay ou. E nou salye w. Ke Bondye beni w. Bonjou. Bonjou Nènè.
Ebyen monchè Nènè son plezi pou mwen a chak fwa ou pèdi tan ou pou vini wè bèl travay nap reyalize nan Orlando. Souvan moun yo di ke tè sab,

Passion mwen son vlè di lan. Son vlè di. Yeah yeah. Ebyen m kontan e m apral poze kèk kesyon de jaden an. E kòman w fè gen tan pou fè 2 jaden sa yo? E lè w ap gade jaden sa yo e kòman yo byen fwe pa dèyè kay ou e se pa la w rete men se nan kay pa dèyè a w rete. Men kòman ou fè pou w kapab kenbe 2 jaden sa yo byen fwe e w al travay? Monchè e se pa yon bagay. fasil. Men il sifi ke nòmalman ou gen volonte pou sa. Piske son pasyon li ye pou ou, a chak moman ou gen inèdtan, ou gen dezèdtan, ou santi ke se la pou ou. E se sa ki fèt malgre solèy la cho anpil, men chak moman m gen inèdtan, m gen dezèdtan, e m vin pasyone m la. Se yon plèzi pou mwen. Non m wè se yon bèl bagay. Pase pou pwojè a ale konsa li mande tan. Li mande di tan. M pral poze w lòt kesyon ankò. Eske m wè ou pa genyen li pa si tèlman bare m wè la ouvri. Moun pa konnen pa gen ayisyen ki konn vin la oubyen lòt nasyon panyòl ki vini pou yo kapab keyi pou yo gen bèl mayi, patat, sesi, sela bon pakèt bagay. Non. Mango. Sa pa sa pa konn fèt. E si yon moun vin la e ou kwè se relatif ki vle di ke se fanmi mwen, moun ki konnen mwen. Fanmi, ok. E l pap vini tou pou l pa di w? Gen avè w ki konnen ki pa gen pwoblèm tankou m ta di w m gen kouzen mwen, m gen zanmi mwen, si yo pase nan zòn nan epi yo konn jaden an la epi yo pase yo di a monchè jak lè m te pase m pase nan jaden an m pran mayi m pran sesi m pran sela whatever sa yo di.
Men kisa sa raple w lè w fin gen yon bèl jaden konsa epi an Ayiti ou te montre m jaden w gen an Ayiti ou montre m de jaden w gen an Ayiti kisa ki raple w ke kisa ki vin touche w Lè w ap gade yon jaden konsa, epi ou gade lakay ou, ou pa ka al pran vakans pou al rejwi sa w gen an Ayiti, jaden an Ayiti. Monchè Nènè,
se yon nostalji. Sa bay anpil nostalji lè w wè w te ka kontanple lanati lakay ou, epi ou vin gen enkonvenyan ou pa ka retounen lakay ou. Alò, de tout fason, sa ankouraje w plis kote w ye a, èske w konprann? E sa ke ou ta ka fè lakay ou a. ou oblije fèl la kote ou ye. Ou fèl la kote ou ye a, men se pou bagay ou vrèman bezwen. Pase konn gen mayi la, mayi a rete, mayi a ret chèch la, depi l chèch la, bon nou pa gen anyen nou ka fè avèk li, epi kounye la li oblije rete gaspiye. Èske w konprann sa m di w la? Ou fèl se pou kapab Pou distrè Pou m distrè m Pou distrè w Èske se sa k fè w rete jèn konsa? Alò ou pa bezwen bay moun yo laj tou paske si w bay moun yo laj yo ap sezi An w jèn gason wi Petèt se kapab sa Nènè Petèt se kapab sa Enben monchè m santi chak fwa m ap fè sa mwen gen enèji pou m fè l M gen enèji pou m fè l A chak fwa tankou m ta di w m di a m pral nan jaden madanm mwen di non non non non non m pa Bay konsa, kite bagay konsa. Men mwen menm m santi ke chak fwa m vin la, m pèdi yon bagay. M pèdi yon bagay. M santi m, chak fwa m rantre nan jaden an, m santi m gen enèji. Enèji. Yep. Monchè, nou pral antre nan jaden an, nou pral fè yon pakou, nou pral montre moun yo jaden ou genyen. E jaden sa a, m wè l pi fre ke jaden ou gen lòt bò, gen plis mango, men la ou gen plis pwodui alimantè. Men nou prale zanmi nou yo nou pral moutre nou pral fon pakou avè frè jaklen la nou konnen sa nou konnen sa se ri sen alò m kwè sa se ri sen yo rele l masketi lakay yo masketi e gon bagay tou m pral moutre moun yo e nou fè anpil an ayiti yo sèvi li li an isit an nou moutre moun yo isi asosi asosi ou wè la. Asosi sa a son asosi. Sa son bagay moun bezwen sa toupatou. Moun bezwen asosi tankou lè gen fyèv. Moun bezwen l toupatou. Kèlkeswa kote moun nan ye a, espesyalman nan peyi cho yo. Kote moun y ap malad, yo gen pwoblèm bagay. Depi ou malad, ou ta gen fyèv la, se bouyi li ou bwè l. M konnen. Epi ou jwenn solisyon. Nou gen isi ankò, gadon bèl mayi. Jan nap gade la mayi mwen ta renmen moun yo gade yon pye mayi lontan m sonje se bdn lakay mwen m te konn wè pye mayi sa yo e m pa janm ka fon mayi konsa m gen yon frè mwen ki fè yon kouzen mwen ki fè mayi sa yo rele Prosner li se yon nèg ki fè jaden byen tou misye anfòm misye anfòm anfòm nan fè jaden e nap antre nan jaden an m pa konnen si nap kapab antre nan jaden an eske gen koulèv.

Kounye a lap pouri la, depi l fin pouri, m gen pou m vin avèk tè m vide sou li, kounye a pou l pouri pou l ka kenbe menm si gen sechrès men mouda l toujou rete fre. Ok, men eske men sa m panse mwen menm kit ou vle l ou pa vle l anba wòch sa yo gen koulè. M pa bezwen konn sa yo di mwen. M pa nwi avèk sa, sa pa nwi m. Sa pa nwi m, menm si m wè li sa pa nwi m ditou paske m abitye avè yo.

Ou ka dim ke nèg sa pa konn fè jaden? Yeah. Nou wè la?
Wè, kwak solèy, bagay men dlo a rete. Non, li kenbe, li kenbe. Son bon. E lèm vin mete tè sou li la, ki vle di ke. Mwen mwen menm pa ta met tè sou li. Non map met tè. Ok, ok. Map met tè a pou tè a pouri, poul ka pouri. Ok.
Sa galon joumou mezanmi, galon joumou. E imajine ou, ou pral rive an desanm la. Ou pral viv an desanm, ki vle di wap genyen janvye pou wap genyen jwen ou mou pou fè kisa? Pou fè soup. Pou fè soup monchè. Pou fè soup. Gade, gade la. Ou wè la? Jwen ou mou. E jwen ou mou. Ou wè yo kòmanse, yo kòmanse ap voye jwen ou mou. Pa bal dwèt. Yo di depi ou ba yo dwèt yap koule. Yap koule. E ya m konn tande yo di. Bon. E sa yo di. Ya, ya. Nou pa konnen si se vre. Bon, ou konnen, pafwa yo travay wi. Wi pafwa yo travay.
Nap. Se eksperyans.
Ya, nap al.

Eeh mon bèl mayi. Gade yon bèl mayi mezanmi. Alò pou dim ke pou Ayiti pou gen tè, tout sa m fè videyo sa yo se pou m ka ankouraje moun Ayiti, pou m ka ankouraje Ayisyen. Gade mezanmi. Tout Ayisyen k al konble Pòtoprens, al andeyò, al andeyò pase richès la se nan tè a l ye. Gade yon patat. Richès la se nan tè a l ye. Gade yon patat. Bondye kreye tout bagay pou nou. Gade yon patat.
Eske patat sa a li donnen?

E pou nou ankouraje moun travay la tè. Bon papa banm diw sensèman yon kote k pa gen dlo se lapli ou pral tann monchè m pa konnen monchè lèm gade sa nènè men moun ki gen dlo gade yon bèl mayi non bat sim te gen dlo la sim te gen dlo la nèt sim te gen dlo la epi tè sa l pa gen map montre moun yo jaden sa li pa genyen. Li pa gen dlo ladan. Li pa gen dlo ladan. Li pa gen dlo, ki vle di li pa wouze. Se sèl lapli ki wouze jaden sa. Yap. Bon, map montre moun yo mayi ankò. Gade mayi. Yap. Wè mayi? Map montre moun yo mayi. Gade yon bèl mayi. Gade yon bèl je pye mayi. Gade yon bèl je pye mayi. Wè? Tout sa se nan Florida, Orlando, jaden sa yo ye. Se pa Ayiti non.

E sa yo fè te avèk yo. Epi, men, men, gon bagay la yo pa konnen bagay sa fèt non, sa yo simen kontra. Simen kontra.
E pou moun ki pa konnen, sa rele simen kontra, sa yo pran l pou moun ki tankou tansyon sik yo, ba yan? Sik tansyon. Sik tansyon. Sou, gon bagay ki bon pou tout maladi. Ya. Pou tout maladi nèt. Mh. Ok ki vle di jaden an fini la wi ou gen mango wi sa son pye mango sa yon pye mango li poko li te donnen ane a wi men van yo te van yo te van yo te tout ak sa m wè sa m sispèk frè jak m wè w gen mayi k ap mi epi ou plante mayi wi m ap montre w yon ladrès frè jak fè non sèlman frè jak genyen mayi ki ap bon ki vle di ou toujou gen mayi toujou gen mayi ou wè yon ladrès li fè Men yon mayi la kap leve epi men yon la kap bon. La. Epi ou wè sa son mayi ki gentan leve. Ya sa se pwa kongo.
Sa yon touf pwa kongo. Gon lòt mayi la ki fèk leve. Mwen wè gen 3 kalite mayi. 3 kalite mayi. Youn kap bon, youn ki fèk leve. Ki vle di ou toujou gen mayi. Toujou gen mayi.
Ok.
Aprè sa. Sa yo se sitwonèt. Sa yo.

Menm lè m te lekòl. Lè m te lekòl, lè nèg yo gade men m, wè nèg yo gade pla men mwen, yo di, a monchè, nèg sa a pa konn travay. Li pa konn travay. Se lè m mennen yo andeyò pou m al montre yo jaden m, yo di, a non, se jaden papa w, se jaden papa w. M di, a non, non, non, non. Tout kote w wè m pase avè w la yo, se jaden m. Yo di, Nènè, se pa isit m ap aprann travay. Depi lè m te jèn ti gason an Ayiti, jaden an se te yon pasyon li te ye pou mwen. E nap bay moun yon view jaden an. Paske m leve, m jwenn papa mwen, fanmi mwen, se gwo jaden, se gwo jaden, se la kilti, se li menm ki te tout bagay la lontan. Se kounye la yo lè se sa tonbe, yo prefere achte. Kisa wap achte a? E kòb sa ou te ka fon lòt bagay avèk lajan sa? Non, kisa wap achte a?
Wap ou refize fè bon bagay wap achte vye bagay. Vwala.
Se tou plezi e nou dou mèsi ankò. Ebyen Chanel Lakay nou dou mèsi pou tan ou te gade videyo sa ansanm avèk nou e ansanm avèk Brother Jacques nan bon jaden li genyen, bèl jaden li genyen lakay li e tout sa pou ankouraje Ayisyen. Kite m di ou, nou menm nou pa gen lidè lakay nou, nou pa gen leta, se nou menm ki pou degaje nou pou nou manje. Si ou gen dlo lakay ou, ou gen tè, ou genyen tout sa w bezwen, ou gen manchèt, ebyen fè jaden. Ou pa bezwen rete tann dyaspora, ou pa bezwen rete tann moun pou ba ou manje, oubyen pou mete manje sou tab ou, oubyen pou voye timoun ou lekòl. Ou genyen fason pou w kapab travay. E lè w fè sa, moun ap respekte w. Ebyen se te yon plèzi pou nou te resevwa sou chanèl Paul Actice Chanèl Lakay. Ankò kòm ou konnen non sa se Frè Wilner Duprat. E pou nou te kapab chèche e bèl fri jaden sa pou nou pote ba ou e se yon plèzi. Nou kwè nap retounen ankò pou yon lòt videyo. Nou di w mèsi pou tan w epi mèsi pou ou menm ki abòne e ou menm ki pataje e ki fè kòmantè. Lè w fè kòmantè sa ou ankouraje nou, nou fè plis efò toujou. Bondye beni w, Bondye gade w. Ankò se toujou zanmi w, frè w Forinel Dutoit. Ankò, bye. Bye Chanel la.